Syon Edousalud ki antre lakay ou sou paj Edvosalud. Se avèk anpil plezi pou m jwenn yon ti chans pou m jwenn mwen dispoze e disponib pou m prezante nou emisyon Edousalud aprè midi an. Donk, fè menm jan avè m pandan w ap moute, pataje l avèk yon lòt, pataje l nan gwoup. Donk, deja mwen di nou, bon mwad fevriye, Anpil sante, anpil kouraj, anpil siksè. Epi pataje lanmou, epi bonè, e avèk yon lòt frè, sè, soutni sa ki nan bezwen yo, epi kenbe le yo yo tou nan sa yap fè, e nan aktivite ke yap fè, ba yo bon konsèy, kenbe, paske se youn veye sou lòt, youn pwoteje sou lòt. Bi emisyon aprè midi an se pou m pale nou de plizyè pwen. Nou konnen jodi an se 7 fevriye 2021 ki se yon dat enpòtan pou nou menm Ayisyen ki ap viv ki nan peyi Dayiti oubyen nan lòt peyi e lòt bò dlo, Kanada, Frans, Etazini, Brezil, Chili, elatriye. Donk, e jou sa a li vrèman enpòtan ki make yon peryòd de tan kote ke nou ta sipoze gen yon nouvo e prezidan oswa yon anchènman politik pou nou te ka konnen kiyès ki nouvo ki nouvo gouvèneman ki pral monte pou fè swit epi desten fiti jenerasyon an e pou mennen peyi an nan wout pwogrè reyèl. Men, gen anpil bagay k ap pase nan peyi Dayiti, donk bagay yo anpil. Epi lòt pwen nou gen pou n pale tou, se pwen koze vaksen an, kote ke chak peyi ap eseye fè vaksen pa yo, gen moun ki, paske vaksen an pa vin parèt inivèsèl, chak moun fè pa yo, yo di yo e pa yo k pi bon, donk pa gon vaksen ki inivèsèl pou tout, pou tout moun, donk e nan sans sa ke m te vle fè yon ti pale sou koze vaksen an, gen anpil frè ak sè nou, konpatriyòt nou ki pa kwè nan vaksen an, paske anpil ladan yo di pou yo ta pran vaksen an fòk kachnen an ta elimine nèt, donk yo pa fin konprann, e lè yo di vaksen nan ki sans yo pran l, nan ki sans vaksen an la, nou pral eksplike yo tout sa. E pi dènye pwen ke m pral eksplike nou, donk se di nou mèsi paske nou toujou rete fidèl avèk koutwazi Visa Service malgre aktyèlman Pa gen lè pou ane 2021 an se pou 2022 men nou still toujou ap mande enfòmasyon nou rete fidèl pou nou kapab fè demand viza nou m di nou mèsi anpil pou sa e lòt pwen ankò se diven ke map vann ki rele divan menyan meni donk map mande nou pou nou achte l ok li trè bon achte li E nan menm epi map fè yon pri spesyal pou nou dakò relem pou nou pran du vin menya meni. Donk ou menm kote fèt 14 fevriye an pral rive la se fèt des amoureux fèt de partage fèt lanmou fraternite donk pa neglije mandem du vin menya. Epi lòt Pi bèl nouvèl ki pou mwen, ke m kontan anpil paske se yon bi ki akonpli, se selebre avèk e diplòm mwen an, men ni. Donk ou menm ki nan peyi an, ki gen anpil tan oubyen ou fèk vini, pa panse, bagay yo pa twò fasil vrèman non, men avèk e anpil sakrifis, anpil sakrifis, si w mete, dur labeur, men ni, Avèk dur labeur, donk wap ka reyisi jwenn avèk diplòm ou oubyen yon karyè pwofesyonèl. M di pou n di mèsi pou sa men ni. Donk tout fan Infosalud, m ap raple nou byen mwen t ap travay nan CEFAM kòm fasilitatris. Donk se travay mwen ki enspire m pou m te al pran diplòm sa ki se dezan edmi de karyè ki se tek. Nico en enfermería nivel superior donk mwen di nou l an español pou kapab wè donk men li mezanmi m di Bondye mèsi pou sa un but accompli map gen pou m pataje foto lè ke yo tap banm diplòm nan epi foto ke m te fè pou jou a gen anpil moun ki tap tann foto men e konsa m ye m ba yo rès m pat pibliye foto men diplòm nan ok si nou bezwen enfòmasyon sou AYEP Nou brale sou Google, tape Ayèp, epi gen plizyè CD, lè m di CD an, gen plizyè lokal, pa rapò avèk zòn ke kote ou abite, epi w ap di ke, w ap rele nan telefòn epi y ap ba w enfòmasyon. Paske, si e pou pri yo oubyen konbyen ou peye, e m p ap ka vrèman di w paske chak ane yo monte yo epi pwosesis lan kapab chanje. Sa vle di m tou ba nou enfòmasyon depi nou bezwen ale sou Google, tape Ayèp, epi chwazi CD ke nou vle an, Epi mande enfòmasyon oubyen ale nan lokal CD ki pi pre w lan pou ka pran enfòmasyon. Men ni, m di Bondye mèsi pou sa. Donk, tout glwa pou Bondye epi mèsi avèk tout kamarad epi tout fanmi m, sitou mari mwen ki te sipòte m diran karyè pwofesyonèl sa. M di mèsi. M ap raple nou byen, mwen menm mwen te vini, mwen te rive Chili premye oktòb 2000. e 14 donk e nan lè ke m te vini an m pat vrèman fè bidjè pou m vin etidye paske m te gentan gen yon karyè inivèsitè an Ayiti nan lengwistik donk e lè m te vini m te plis wè kòmsi pou m travay travay travay m panse ke m t ap kapab fè validasyon etid mwen an men lè m vin al pran enfòmasyon yo di m non fòk mwen retounen lekòl de e m reflechi m di kèt si m retounen lekòl e nèt kisa m pral fè pou m retounen lekòl dèyè. Apre m reflechi, m di bon, si m ta gen dizan nan peyi an, m ap wè tan an te pase rapid, m gentan gen disan e m pa gon etid. Kisa m te fè? M di bon, lè m al e pran enfòmasyon nan ministè de edikasyon, mwen menm avèk yon zanmi m, chak fwa ke nou prezante, yo toujou nou di nou ke nou pa ka fè dospòl uno ke moun yo toujou konnen, ke si w bezwen fè valide etid ou pou w fè l yon moman, yo toujou di nou non.

Akoz de papye sa, sètifika Humanismo de etid lan, donk m kapab fè lisans mwen san pwoblèm. Ok. M ap pale nou devwa legal. M kapab fè lisans lan san pwoblèm, mwen kapab postile pou lekòl ki mande papye sa e san pwoblèm. E kounye a m gon karyè pwofesyonèl. Donk m di Bondye mèsi paske m pa t wè ke Tan an te twòp, m pa t ap ka fè l. Donk, m te pran sa an chaj. M te di, bon, e si m fè twazan lib apral pou m te kapab jwenn sètifika ki m te kapab di ki ekivalan avèk reto filo. Ou a imajine ou gentan fin etidye, epi tou ou gen yon karyè inivèsitè. Donk, gen anpil moun ki t ap fè tèt yo gwo ke yo pa ka tounen dèyè. E si w tounen dèyè an, li pi bon pou ou pou w byen prepare w. Donk, m di Bondye mèsi paske m pa t fè tèt mwen gwo pou m montre m te twò wo, m te gen tan nan yon stad inivèsitè ke m pa ka ale pran, retounen, oubyen pou m pran yon karyè pwofesyonèl. Donk, m di Bondye mèsi, tout glwa pou li. Mèsi pou jan l fòje m, jan li modle mwen. M di l mèsi pou sa paske gras a Dye, E mwen te fè bon chwa ke m te ale fè egzamen yo lib. E pi mwen gen papye, mwen al etidye. E kounye a mwen se yon, m gen yon karyè pwofesyonèl nan peyi an. Yo rekonèt mwen. M di Bondye mèsi. Avan ke menm yo te ban mwen diplòm nan, m te toujou ap travay, ok. M te toujou ap travay avèk e pa rapò avèk ke sou sistèm edikasyon nasyonal pou sante. Donk m te lè mwen mete rout mwen, rout mwen soti nòmal ke sètifika Superintendencia de Salud yo ban mwen nimewo ke yo rekonèt mwen kòm yon pwofesyonèl. Donk m vle fè nou konprann ke e sa ki bèl lan, donk e lè, m pa dwe non men se yon reyalite m ap eksplike nou. Lè ke an Ayiti yon timoun dwe, yo pa ba li diplòm. Gen anpil timoun ki dwe nan e nan nan lekòl lan men yo ba yo diplòm nan kan mèm. Donk se yon bèl bagay. Men m pa dwe pou m byen. Si m te dwe m t ap di nou men m pa dwe. Nou ta ede m peye? Donk, jan m di nou an m ap pran yon ti tan pou m selebre epi m pral pataje emisyon an jan m te di nou an. Paske la m te pran yon ti poz pou m te fini avèk ide m nan. Mèsi pou chak grenmoun ki branche. Deja nou fè gen 15 minit depi nou konekte e map di nou mèsi anpil pataje pataje e pataje pataje live lan avèk yon lòt mwen menm tou m pral profite pataje l avèk lòt zanmi ki konekte ki sou whatsapp e m profite salye Gario Gario se kouzen m e pa Pran alyans, pou m byen di w. Donk, li di m, bon, m pa pa twò dimanch ki pase a, m di a m te yon ti pe okipe, m te gen vizit, donk m pa t ka branche. Donk, mwen branche kounye a Garyo, Degajo, pataje live lan. On dirè m wè moun Etazini yo pi enterese avèk emisyon m nan ke moun Chili. Donk, gèlè Etazini pral pran m wi la, paske yo pi enterese avèk emisyon m nan ke Chili. Donk m pral pataje live lan pandan bèl ti mizik sa ap pase kote n ap loure Bondye. Ou konprann? Pataje l, ede m pataje l, m ap fè sa la. Ede m renmen pataje li. Pataje li.

Pataje live lan fè menm bagay avèm pataje. M pat ka di nou ke map la jodi an sensèman paske lè mwen fin m te okipe m pat santi ke m te ka pral live apre sa m di kèt men m te gentan di kouzen m nan map fon efò pou m live ban mwen live donk donk e Nou mèt remèsye li se Garlio ki fèm live jodia m te gentan dil wi map fè efò m live banm fon fason m live donk se gras avèl la ke nou kapab jwenn live sa mwen dedye live sa a Garlio ki ap viv etazini nan Orlando si w pat vle moun konn kote w ap viv sorry mwen dil. M vreman vreman kontan ok. M vreman kontan donk pataje live lan mwen menm mwen ap pataje l la epi apre sa poum kontinye ansanm avè nou. Donk jan mwen tap di nou an anpil moun pa vle pran vaksen an anpil moun pè E afè korona virus e vaksen an ki rele korona vak mwen genyen la donk fòm ta deplase pou mwen al dèyè kònè an bon m pap deplase donk chak grenn moun ki monte la map salye yo map salye Cynthia Henriquez depi e République d'Haïti. A Pòtoprens, Petit Place Cazeau, m tou pwofite salye marenn mwen Yolette Pierre Louis, m salye Lindor, Cheddy Lindor, bon bagay, Lindor men diplòm mwen an, mete paw lan anlè, donk m salye li, m salye m salye kondisip mwen, nan AIEP donk nou boukle yon bèl ane ansanm nou fè pratik ansanm donk bon bagay nèt m di nou edem pataje live lan m gen Mad ki voye yon fleur pou mwen merci ma chérie tout grenn moun ki jwenn live lan patajel bon wi janm di nou an gen anpil moun ki pè pran vaksen an Vaksen an e gen anpil moun ki di sak fè yo pap pran vaksen an m vle eksplike nou m vle konprann ke m pap eseye konvenk nou non men m ap eksplike nou gen anpil moun ki ap di yon seri de bagay se paske yo pa konprann kisa vaksen an ye li menm lè ou menm ou pran vaksen pou yon lè yo di ou ka ou pran vaksen kont yon bagay, lè yo diw kont yon bagay lan se kont tèl maladi, yo diw vaksen kont e koklwich, kont tiberkiloz, donk se yon prevansyon yo fè w fè. Sa pa vle di ou pap gen tiberkiloz, siw genyen sa vle di nan eta ke pou ta ye an ou pap konsa. Si pou li ta pap fatal pou ou, li pap fatal. Donk, jinn jan nou kapab wè l, jan m te toujou di nou sou paj mwen, ale sou Mensal, n ap wè kalandriye an. Nan kalandriye an, n ap wè l klè. Mwen, m pran l depi le 3 fevriye 2020. Paske nan kalandriye Leta a, ki sa yo di w? Yo di w konsa ke se pwofesyonèl sante an premye avèk granmoun yo. Donk nou konnen granmoun yo pi frajil e gen anpil adulto mayor, sètadi moun ki nan 80 konbyen tan, ki ap viv nan peyi Chili. Donk e sa k fè yo di w piramid yo an li reversib paske on kote pou ta gen plis jèn, Se plis granmoun ki genyen. Sa vle di nou menm antan ke imigran, nou pral balanse bagay la pou yo. Paske gen anpil imigran ki fè pitit nan peyi an. Donk nan yon sans, nou ka ede yo fè balans lan. Men lè w byen gade, nan kad travay pa m tou, m kapab di nou gen anpil granmoun nan peyi Chili. Granmoun e pa kòm si nan laj 60, 70 non. Laj 80 tan ale, ou konprann? Gen anpil moun ki nan 70 an ki pa ka itil kò yo anyen, yo anpil nan peyi an. E pa vrèman gen resous jan nou panse peyi an gen resous ke sa. Il è vrè ke li mil fwa diferan ke lakay nou ki se Ayiti. Men se pa kòm si yon peyi ki vrèman plen resous e moun yo ap viv dan labondans an swa. Donk nan sans sa, Pa pou san rezon ki fè yo di w se pwofesyonèl sante yo avan tou, nan sans de prevansyon, paske si pwofesyonèl sante a y ap bezwen l pou l ede popilasyon an, donk li menm si l pran vaksen an, donk yo pa oblije w li tou, li pa obligatwa, li pran vaksen an, li ta gen kowonaviris, Donk, li gen plis chans, si li t ap fè yon efè, pa egzanp, li t ap ba l fyèv, li t ap ba l kò fè mal, li t ap ba l pwoblèm pou l pa respire, si l t ap kòmsi kraze l konsa, li ba l yon, m te kapab di yon malèz jeneral nan òganis li. Donk, pa rapò avèk vaksen an ke li pran, li fè yon prevansyon de tout sentòm sa yo li te kapab ba li. Oswa si ke Si l pat pran vaksen an, li ta pral tonbe nan kad ke li ta pral bezwen entulbasyon, kote pou yo konekte oksijèn nan nen l, yon seri de bagay. Donk pa rapò avèk vaksen an ke l pran, li pre, li fè yon pre, e, li prevwa ke li fè yon prevansyon, yon tip de prevansyon, li ede moun nan pou l pa rive nan eta deplorab sa. Sa vle di, si w pran vaksen an, w pa ta sipoze mete kachnen. Sa ka rive alavni, lè pifò moun fin pran vaksen an, Ok, pa rapò avèk etid syantifik ke yo fè, yo di bon pa rapò avèk tan de moun ki vaksine, e pa rapò avèk tèl etid yo fè sur le terrain, e pa rapò avèk echantiyon ke yo fè, e dè done ke yo genyen, pa rapò avèk sa, donk moun pa p bezwen mete kach nen. Men kounye a yo poko nan stad sa, yo nan stad pou yo fè yon prevansyon. E pa pou san rezon yo di w pwofenesyonèl sante epi granmoun, e yo mete kalandriye tou. Sa vle di popilasyon an an jeneral ka gen aksè avèk vaksen an, ok, m ap pale pou peyi Chili, e jis an mwad mas, popilasyon an swa. Men, gen kèk se fam, sant de sante, pa rapò a kote m ap travay aktyèlman la, gen kèk se fam ki bay tout popilasyon an. Depi moun nan vini vle pran vaksen an, li pran l. Donk, mezanmi, e, M konnen e pa bat map bat pou konvenk nou, paske lè yo di nou pa al Meksik, malgre ke nou konnen wout lan di, nou fon fason n ale kanmenm, paske nou bezwen rive Etazini, n ale kanmenm. Donk sa vle di, m konnen depi n konvenk tèt nou pou n fè yon bagay, nap fè l. E pa kòmsi map fòse nou pou n al pran vaksen non, men map eksplike nou, paske gen anpil moun di ka a, men se yon tenten li ye, paske si m pran vaksen, epi map gen maladi an, donk pou ki rezon m oblije pran l? Non. E li pa sa. Donk lè moun nan ansent yo fèl pran vaksen pou pou e coqueluche, donk se pa vle di l pap si l genyen l li pa ka genyen l, wi l ka genyen l men efè pou l ta fè sou li efè segondè oubyen efè kòmsi pou l ta mete moun nan down pou l ta mete l vrèman mal lan, donk vaksen an pa rapò avèk sa li amòti kòmsi e e. li amòti chòk lan. E gen lòt vaksen ankò, e gon vaksen lè kòmsi ou se pwofesyonèl sante, yo oblije w avan w menm wal nan pratik, gade m bliye non vaksen an wi, ou dwe pran l. E gen travay pou pou ou ale yo di w a tèl vaksen èske ou te pran l, pou w bay kanè vaksen an, m bliye non vaksen an pou m ta di nou. Men vaksen sa ou pran an, se si yon moun kòmsi ta blese, ok, moun nan ta blese, ou menm si w ble e pandan w ap fè yon procedimiento, moun nan blese ou menm ou ta blese tou, donk se jis pou l kapab e fè yon prevansyon pou ou. Men malgre sa, yo toujou gen pwotokòl malgre moun nan blese. Yo toujou fè w swiv pwotokòl, ok moun nan te blese w al fè tès san tou menm jan avèk moun nan, nòmal si moun nan te gen yon maladi e transmi e seksyèl transmisib pou yo wè èske ou pa pran l tou. Men le fèt ke w te pran vaksen eske yo di w bon ou te pran vaksen ou pap bezwen al fèl non yo fè w fèl kanmenm sa vle di vaksen an li ede w kòmsi pou m te kapab di on sòt de prevansyon mezanmi donk si nou pa vle pran l al li ale kòmsi konprann eseye konprann li lòt vaksen yo on vaksen nou te pran depi lè n te piti ki se BCG BCG nou menm ki nan chili n ap tande l BCH donk Ale, aktyèlman la, o Kanada yo pa bay vaksen sa ankò. E li trè bon, yo fè etid pou yo wè ke e kòman pou yo te ka retounen avèk vaksen lè timoun nan fèk fèt yo pran l. Nou menm nan Chili nou gen chans, yo toujou bay li, an Ayiti tou yo fè m konnen ke yo toujou bay li. Nou gen chans nou jwenn li. Ale, al pran enfòmasyon. Chèche sou vaksen sa yo pou wè kisa l ede. Eske yo pa di w a vaksen sa a se kont fyèv. Eske w pa toujou gen fyèv? Wi ou gen fyèv. Men jan pou ta genyen l lan li pa menm jan. Ann pran egzanp de vaksen enfliyensa. Enfliyensa gen moun ki konn pran l yo tèlman entatad yo kò yo pa ka itil kò yo anyen. Ok. Gen moun lè maladi enfliyensa, grip enfliyensa yo pa ka itil kò yo anyen. Men lè yo pran vaksen an Sa pou l ta fè sou yo a, li pa fè l. Ou konprann? E, tout vaksen ou pran gen yon efè segondè. Efè segondè lan, li pa kòmsi yon bagay ki jeneralize. Kankou pou Coronavac ke y ap bay lan, li menm, li pa, li pa yon, li pa jeneralize kòmsi sentom yo. Paske yo di ou ka gen tèt fè mal, ou ka gen tèt vire, e poutèt sa, Ki mezi ki pran, de prekosyon yo pran, donk lè w fin pran vaksen an, yo mete lè ou pran l lan, epi aprè 30 minit ou rete la pou medsen kapab wè w, kapab revize w pou yo kapab wè èske ou ou anfòm. Donk sa vle di vaksen yo toujou gen yon efè segondè. Donk nou menm, e pa rapò avèk teknoloji an, pa rapò avèk pou kounye a n ap viv nan tan pandemi an, nou gen aksè avèk plizyè done ou byen yon seri de enfòmasyon ke nou pa kab dekòtike, nou panse ke a si nou pran vaksen an se yon gwo pwoblèm, li pa bon pou nou, epi nou panse ke se se marque de la bête, de la bête, m tande yon moun ki te ekri li di ka se yon marque de la bête, men fò nou konnen marque de la bête la se te yon bagay ki enpoze, nan vaksen sa yo pa enpoze w pran l, mwen menm antanke pwofesyonèl mwen pran l se pa pou m konvenk pèsòn moun, Mwen lil mwen wè ke Mwen ka pran vaksen an men pou ki rezon lap bon li pranl paske Dieu merci m fè tès coronavirus lan plizyè fwa avan kem te vwayaje pandanm etazini m fèl 2 fwa epi lèm retounen chili m refèl ankò sa vle di 2 3 m fèl 4 fwa Dieu merci m toujou soti negatif m di Bondye merci pou sa mwen pè maladi anpil donk nan sans sa pandan mwen fèl plizyè e fwa konsa kèm toujou sote ou konprann kèm toujou sote m di sim ta gen maladi an m pa konn kòman l pral reyaji sou mwen malgre ke gen moun ki konn pa gen okenn maladi de baz tansyon sik e latriye. Epi tou yo byen mal lopital gen k pèdi lavi yo. Sa vle di, donk nan sans sa, m vle fè nou konnen e Kowonaviris lan e pa yon jwèt, lè ap di yo, lè ap di nou kòmsi fè efò pou n pwoteje tèt nou pou n pa pran l, se fè l paske ou pa konn kòman li pral manifeste sou ou. Donk se pa pou san rezon Mwen menm mwen pran vaksen an paske m pa konn kòman si tout fwa li ta e m ta genyen l m ta enfekte pa viris e covid lan donk kisa m fè m just pran l donk m fon sòt de prevansyon donk mwen m pa di w sa pou m ka pou mwen kapab e pou m te kapab kòmsi. konvenk ou non men m vle w konprann. E sa k fè lè m pibliye foto ke m pwen pran mwen pran vaksen an, m tou di yon moun sa m di li pa yon obligasyon ni tou m pa pran l pou m konvenk ou m pran l paske mwen li m konprann epi m wè pou ki rezon l pran l. Donk ki sa m kapab di avèk moun ki pa vle pran l lan se chache plis enfòmasyon pou n konprann paske kowonaviris lan e pa yon e pa yon yon maladi ki like this like that Donk, an depi de tout sa ki genyen, nou panse ke se yon bagay yo fabrike ou non, e mèt kòk veye kò. Imajine w, lè maladi sa te fèk parèt, anpil nan nou te di, wou, maladi sa, wou, maladi an pa e, fè pa nou wi, nou wè w pa pran kowonaviris. E sa k fè anpil nan nou nan peyi Chili ki te gen tan anpil enfekte, anpil nan Etazini enfekte paske nan tèt yo yo di w nwa pa pran e coronavirus e sak fè anpil black anpil nwa o etazini e mouri paske yo pat vle yo pa mete kach nan yo diw nwa pa pran maladi coronavirus sa vle di nan yon sans mezanmi se mèt kò k veye kò menm jan avan nou te di ka e nou menm nwa n pa ka pran coronavirus anpil nan nou mouri Donk fè efò, fè efò, kòmsi pran enfòmasyon sou vaksen an, pa voye monte, pa di ke chinwa fin bay e kowonaviris lan kounya l ba nou vaksen. Ok. Pandan nou t ap swiv chinwa ok li ba nou kowonaviris, nou menm an Ayiti ki sa n te fè? Nou menm e Ayisyen an swa, nou moutre nou toujou e plis syantifik pase tout moun ki nan mond lan, peyi nou stil rete jan l ye an. Ki sa nou fè Pandan chinwa yo menm yo tap bay coronavirus poukisa n pat fè yon gwoup nou te sispann rete sou rezo sosyal ap fè e bon m pa gen yon pwoblèm avèk moun kap fè tiktok yo non n ap griyen dan tout lajounen epi peyi nou malad pèsam pa konnen poukisa nou pat fè yon fason pou nou Mwen pran vaksen an depi 4 fevriye. Bravo parenn, bon bagay. Poukisa n pat fè yon fason pou nou wè kote n kapab vin yon vaksen tou. Nou rete n ap plenyen nou di kèt men. Chinwa yo vin avèk e maladi an kounye a banm vaksen. Men poukisa nou menm nan tan yo t ap tann gen tan gen plis ke 1 an pase nou pat di kèt. Kòm yo vin avèk kowonavis yo banm al fè vaksen pa m. Poukisa nou stil rete yon pèp ki ap rejte lasyans, nou rejte lasyans, nou rejte vodou ke nou genyen, ke m te kapab di se yon patrimwàn kiltirèl ke yo fè nou di tò, paske anpil nan nou pa konnen l vrèman, m ta byen renmen konnen l, pou m kapab eksplwate l, men, e domaj, m pa konnen l, men si m jwenn pou m konnen Sa ki vodou an, patrimwàn kiltirèl ke nou gen an, m ta byen renmen konnen l pou m dekòtike l. E mwen wè gen yon jèn fanm sou Facebook, m konn wè ki rele Toyatt, donk m wè l ap fè yon seri de bagay ki vrèman ekstwòdinè, m renmen travay li. Donk si m te konprann vodou an, m panse gen yon bann bagay ke n te kapab fè ki lwen. M pa p pale nou de malefik, de bagay lougawou, de e zonbi e pa sa yo map pale nou non de kòmsi e e e e vodou an sa li ye an swa sa li genyen nan li menm ok sa e nanm lespri ke ki gen ladan an ke nou manke eksplwate nou stil ap e e e e ap fè lòt frè ak sè nou mal nou nou stil rayi yo men Kòmsi sa nou genyen pou n ta eksplwate, pou nou te ka fè lemonn antye respekte nou an, nou mete pye nou sou li, nou rejte l, e nou fè lòt moun pa pa, nou fè lòt moun gade nou mal avè l, e nou fè pitit nou pa konnen ki sa l ye. E m sur ke nou nou gen yon trezò nan men nou, men nou pa eksplwate l, nou pa konnen l, nou stil ap voye monte Rezo sosyal lan ba nou lòt opòtinite pou n ta konstwi peyi nou, pou n te ka mete tèt nou ansanm, pou nou konvèje dè zide pozitif, pou n fè yon seri de bagay pozitif, men nou pa fè sa. Donk nan yon sans, yon moun lè w ap di m chinwa ba nou kowonaviris epi kounye a l ap ba nou vaksen, Poukisa, kesyon m ap poze w, poukisa ou menm ou pa t pran yon ti tan pou devlope vaksen an? Paske se moun menm jan avè yo nou ye, nou gen newòn, nou gen sèvo, nou gen tout entèlijans siprèm pou n ta fè l. Donk lè yo di konsa, lè yon grenn Ayisyen pafwa nou konnen yo ap fè siksè, nou di a, tèl Ayisyen pran tèl bagay wi, nou bon, nou bon. Wi nou bon. Epi yon fek li ye, nou bon. Men poukisa Nou paka regroupe Nou yè map gad yon kòmantè yon moun fè epi yo like kòmantè an 335 moun kòmantel li gon betiz la dan 335 moun wi map reflechi m di Nou gen 10 departement si 335 moun sa yo si 50 Di yo tap pran tel departement epi yo etidye yo di kèt parèy pou kòm nou sou rezo sosyal non nou kou on fami menm lè nou lwen nou nou pre nou rete konekte paske depi on bagay ap fèt e m konn wè gen bagay kap fèt betiz lale lwen anbe ann fon on fason nou mete menm jan te gen petro karibe ki te on bon bagay tout moun te konsène tout moun tap bay pwendvi nou tout moun tap denonse donk An, nan 335 moun sa yo, poukisa chak, nan 10 depatman nou gen an, poukisa chak grenn pa di ke yo ta pran, nan 335 la, chak 50, ok, yo ta gwoup de 50, yo di bon, men sa nap fè. Nan depatman de lwès, men sa nou genyen kòm pwen fò, men sa nou gen kòm pwen fèb, men kote n ta renmen ale nan peyi an. ale avèk peyi an men oryantasyon nou ta renmen fè poukisa nou pat fè sa pito men nou rete nou bay like a yon betiz yon moun reponn yon moun pou l di betiz ok donk la ankò nou menm ankò lè n fin di betiz la epi n ap di a ayiti pap janm chanje men kisa ou menm ou fè pou ayiti chanje ki pyon pozitif ou pote pou ayiti chanje Ki tèt ansanm ou mete pou Ayiti chanje? Ou just ap, a non, tout moun se kòb yo ap fè, men ou menm ki sa w fè? Ki pyon ou fè? Ki, ki, ki, ki, ki aksyon sosyal ou poze pou jèn, pou ensite lòt jèn, pou ankouraje, pou ede lòt jèn pou Ayiti chanje? Ki sa w fè? Donk, e, mwen gen anpil zanmi ki konekte la.

Map salye w li di sel ka fè n fè kaka konsa vodou se pwazon donk sa se yon pwen de vi ki pa chita sou agiman mwen menm m renmen lè moun ap di yon bagay li chita sou yon agiman reyèl Esak fè peyi nou konsa paske moun nan annik pran televizyon li di yon tenten sou yon moun oubyen l pran radyo l di tenten sou yon moun epi nou pran l an stil hoo gadon zen m pral tande epi lè n fin tande kisak pase nou pa janm gen des arguments solides kote pou di bon vwala vwala e men kisa ou bay yon ide prensipal lan ou devlope l epi ou konkli pa janm gen sa e toujou gen voye monte mwen menm depi se des idées ki konsa M pa ni fache ni kontan paske m renmen lè moun ap pale, yo pale an konesans de koz, yo kapab ban mwen yon agiman ki solid ki kab fè m aprann mwen tou, ki kapab ede m e konprann yon sijè done. Donk se sa. M salye chak grenn moun ki monte e jan m di nou an donk e. E vaksen an ou pa vle pranl jodi wap pranl kanmenm paske li la se pou nou donk e byen ke pou peyi chili li poko la pou gran piblik lan poum byen di nou se pwofesyonèl sante yo epi avèk e granmoun yo Donk adulto mayor pou moun kap viv nan peyi chili yo konnen nan ki tranch daj. Donk sa vle di nou menm ki kapab pran vaksen an se yon sòt de prevansyon sa pa vle di pou pa mete kach nen lwen de la se si tout fwa ou ta gen maladi an pou pa mouri pou pa fatal pou ou oubyen si l tap ba ou si l tap voye ou nan oksijèn pou pa al nan oksijèn se jis sa. Pou prevansyon, fason pou pwoteje fanmi ou, pwoteje tèt ou, ou pwoteje antouraj nou. Donk mezanmi chache enfòmasyon nan min sal nap konprann pi byen pa voye monte. M pa vle nou voye monte. M vle nou pou nou pran enfòmasyon yo, ale nan sant de sante yo pran enfòmasyon e. pran enfòmasyon nan men pwofesyonèl yo. M pa renmen lè nou di konbyen chilyen ki pran. Ayisyen nan li menm li toujou santi el li k pi entelijan. Kòm si li toujou bezwen yon rata raboratorio. Nou toujou bezwen yon rat laboratwò. An ou pran li pa fè anyen. Nou tout pa gen menm òganis. M gen dwa pranl li pa fèm anyen pou ou pranl ou menm li fò konsa e sak fè yo pa ka fòse yon moun pranl paske sil vin ba w yon pwoblèm yo oblije w donk moun nan w sipoze pran responsabilite l pa rapò a ou menm donk nou pa ka pran moun pou rat laboratwa e lè nou bezwen al meksik menm lè nou konnen moun nan pat rive oubyen li te pran mizè n ale kanmenm. Donk nou, sa vle di gen bagay ki kon, ki lè nou bezwen fè l, nou konvenk tèt nou pou kò nou. Donk e sa k fè m di yon moun, m pa oblije w, ni m pa pran l, m pa pibliye l pou m ka montre w ke m pibliye, kòm mwen gen yon paj, m te gen dwa pa pran l tou. Si m pa t pran l, m te ka toujou ankouraje w pran l. Sa pa vle di ke le fèt ke m pa pran l m konnen l ap bon pou ou epi m m di w a mwen pa pran l ou pa ka pran l no paske m wè te gentan gen voye monte ki t ap fèt kote gen moun ki di ke yo yo yo preche yo fè aksyon ya men doktè w lan lè w al konsilte l li di w piga w fimen men li menm li stil fimen sa pa vle di ke gen dwa se yon vis li gen lakay li lè moun nan di w pwoteje tèt ou li pa pwoteje tèt pa l. M kwè son gwo bagay li fè. Nòmalman si moun nan ap di w pa fè tèl bagay li ta sipoze antre la. Li ta sipoze swiv li. Men e pa tout fwa sa fèt. M vle nou konprann sa byen. M pa pibliye l paske m gen paj Infosalud non. M pibliye l paske m wè gen yon seri de moun ki gentan fè konprann ke yo preche, yo aji. Non. M te gen dwa ap preche w m di w konsa men ki sa k gen anndan vaksen epi m deside tou bònman m pa santi nan mwen menm pou m pran l. Donk se pa le ka, mwen li, mwen pran enfòmasyon, mwen pale avèk plizyè pwofesyonèl tou konsènan vaksen an, m pran deba, m gade lòt vaksen yo, ou konprann non, kontèks yo, epi m just pran l. Nan jou m pran l lan, m pa t menm konnen si m ap pran l. Premye jou y ap bay li an, m pran l. M pa t menm panse m ap pran l. Paske si m t ap pran l, m t ap premye moun ki t ap gen tan al pran l. Se paske mwen menm m te vle sur, m te vle pran enfòmasyon, m santi m kòrèk nan sa m ap fè an. Ou konprann? Donk gen anpil chilyen tou, e lè ki mande w yo vini yo di konsa, antanke pwofesyonèl, ou konseye m pran? Nou di wi nou konseye w pran antanke pwofesyonèl, men poukisa, men poukisa. Epi yo di ok, kòm ou s on pwofesyonèl, ou di m, E mwen ka pranl dok map pranl. Men ayisyen an pa konsa, lap voye monte. Lap voye monte, lap di w ka konbyen chilyen ki pranl. M pa vle nou fè sa, kòm si konbyen chilyen ki pranl. What the, chilyen son moun menm jan avè w. Li pranl, li pranl, li pa pranl, li pa pranl. Gen moun menm ki ale pi lwen, yo di o si e te yon bon bagay, imigran pa. Non, fòk nou wè sa. Ou wè Ozetazini, Ou wè nan peyi chili ou rive nan sant de sante yo ba ou moun pou ki tradwi pou ou tout sa yo ba ou e e sèvis gratis yo ba ou fonasa a ozetazini pa gen sa mwen m tal fè tès mwen an m te peye l byen chè m ta di e imigran m ye yo ta fè yo ta fè m pa peye yo ta fè m peye gratis non e imigran yo a di ou gen lajan e touris ou vin fè yo fè m peye l byen chè ok Sa vle di, gen yon seri de bagay, gen aksè ke nou jwenn lan peyi Chili, nou panse ke se, se, nou pa konsidere yo paske nou pa tèlman renmen peyi an, epi tou se yon, anpil bagay yo fè pou nou. Gen anpil bagay yo, yo ba nou, nou, nou banalize yo, nou pa ba yo enpòtans, epi tou se anpil bagay li ye. Donk m vle fè nou konprann sa. Donk ou menm ki ta renmen pwoteje fanmi w, e frè, sè, antouraj ou se pran vaksen an. M pa di w li pou yon obligasyon non, li pa yon obligasyon. Fè rechèch, al sou Google, tape Minsal, epi pran enfòmasyon pou w ka pran vaksen an. Se yon chans, lè yo di ke imigran kapab pran l avèk paspò, oubyen kanè, wi paske lasante se yon dwa inivèsèl, Nenpòt kote ou ye yo sipoze baw sante e li ta sipoze gratis ok donk e petèt sa yo di m wè gen moun ki banalize li di humm sa yo di men ou pa pri sa se imigran yo di ka pran l moun nan entèprete l nan fason pa l pafwa moun nan wè yon bagay epi tou l kòmante ou wè e kòmsi sak nan tèt li an li tèlman vle fè pase epi l ale odela de sa ki di an. Donk mezanmi m ankouraje nou ok li pa obligasyon avan tou men li poko pou piblik an jeneral sa ka rive pa rapò avèk kote w abite nan zòn kote w ye yo ka ba ou l men pa rapò avèk kalandriye leta mete gouvèneman mete nan chili li poko pou tout moun li pou pwofesyonèl de sante epi avèk granmoun yo. aktyèlman. Donk mezanmi, mwen kontan m deja gen 45 minit avè nou la. Donk mwen pa wè Gario ki ankouraje m pou m te fè emisyon an pou nou jodi a. Paske l di, o Joanne, ou pa dwe fè sa non, w ap fè yon bon travay epi w kite l. M di non m pa kite l, m ap fè l lè m kapab paske. M pa vrèman jwenn ankourajman pou sa, m son yon business woman, m gen anpil bagay m ap fè, m gen koutwazi viza sèvis, mwen gen Johanne Guertin Shop e Accessorios, sa vle di m ap bouje, m ap chache lavi an, donk si ke m ap fè emisyon, m wè moun yo pa vrèman enterese pou yo pran sa m ap bay lan, donk m ap toujou fè l, m ap fè l lè m kapab paske son bagay ke m ap fè a tout kè m, son bagay ke m renmen m ap fè, m ap toujou fè l avèk tout kè m. Men lè ke mwen disponib map fèl men si moun yo te moutrem yo plis antouzyas si yo te plis souye emisyon kisa m tap fè m tap kreye m tap fè sakrifis donk sa fèm ri paske m raplem yo tap onore se te Mathieu Jude nan emisyon randevou 5 7 avèk avk m tou salye w Mathieu Jude avèk le salon magazine ki se Franklin Augustin epi yo di konsa oh e il faut salud fò nou bal respè paske l toujou la paske malgre medam yo pa sipòte l lap goumen pou medam yo. Epi li toujou stil rete la, li toujou stil rete la, li gen anpil kouraj fòk nou aplodil pou sa, malgre sa wi lap debat avèk yn fo zalote, sa te fèm ri anpil lèl di sa, m pap debat avèl non frèm, donk lèm tap fèl lan, donk m te rete tou bònman mwen fèl, epi anpil moun renmen emisyon an, Ok m just kontinye fèl men m pap debat avèl m fèl lèm santim kapab epi moun yo pa sou sa yo pa sou sa tout moun granmoun donk mwen menm sa m anvi sa m Santi pou m fè a map toujou fèl lè mwen kapab paske janm di nou an m gen ti biz mwen gen biznis mwen lèm di ti biznis son fason de parler e m gen ti biznis mwen. Pou m jere ou konprann. Donk m just rete ap jere biznis. Donk nou met kontinye pataje l. Mwen Alexandra Brevil Dorisma. Mwen toujou tande w kòkòt pa dekouraje. Merci Alexandra m pa dekouraje non cheri. Oh gade m byen pou wè. M pa dekouraje. M pa dekouraje. M pa dekouraje. Sof ke yo vle wè m. Chak dimanch mwen di yo sa pral depan si te gen yon. pil moun la chak dimanch ok m te ka fè sakrifis lan men lè pa gen anpil moun ou konprann sa m di w la w ap bay yon seri de enfòmasyon donk li vin yon ti jan li pa dekouraje w non men ou pa tèlman gen angouman pou w ta kòmsi sou wè w pral okipe pou kite sa w ap fè an pou w vin fè emisyon paske nou konnen tan an vrèman presye Lè w pran yon ti tan pou w ap pataje sa w gen nan tèt ou, kalbas tèt ou ke w redi di pou w genyen an, epi apre sa ou pa jwenn moun rete sou ou, donk ou just fè lè w kapab, dakò? M pa dekouraje Alexandra, mèsi pou kouraj lan cheri. Donk pataje live lan, pataje l avèk frè ak sè nou yo, paske m bay enfòmasyon sou. sou vaksen an ke yo kapab gade sou mensal tou yo pa bezwen e bagay pandan nou la timoun map prezante nou men ven an menyan pa neglije achte li nan menm kontakte m nan plis 569 533 63 786 ven menyan bon bagay bon bagay m pa ouvèl non men bon bagay sa e pam li ye m plen kès lakay mwen pou m byen di nou m plen kès Nou anfòm? Donk men 20 me nyan. M ap pwofite salye chak grenn konpatriyòt k ap fè yon travay serye, yon travay ekstraòdinè sou Facebook lan, k ap oryante konpatriyòt nou nan peyi Chili. Anpil Ayisyen gen biznis yo. M aplodi sa. M swete ke Bondye beni biznis yo e pwoteje yo, ba yo plis fòs pou yo sèvi kominote an e sèvi sosyete chilyèn nan e pou yo fè siksè. Donk nou pa rete anpil tan, nou rete 12 bòn minit. Donk m vle fè yon bon ti poze paske m swaf dlo, m pale twòp oubyen m pale anpil. E m pa konnen. E yon moun ki ta renmen patisipe nan emisyon, ou ka rele wi si nou vle. Rele m nan plis 569 533 63 746. Ou ta renmen patisipe avè m poze kesyon? Patisipe nan plis 569 533 63 56 moun ap ka tande w la. M di nou mèsi, nou ta renmen achte pwodui TLC ale sou link mwen an dirèkteman. E pandan m ap pale de TLC an, m vini pou plizyè moun ki di konsa ke mwen nan TLC men gwosè vant mwen. Ki moun ki di nou m bwè te TLC? Nòmalman map vann li m ta sipoze bwèl men e pa tout moun ki gen medikaman ki a dap avèk medikaman kankou mwen menm la m gen dwa gen medikaman an la son moun pou ki ban mwen l m pa genyen l de manyè otomatik pou m di waw fòm pran medikaman an wi donk se sak pase sa vle di si wap gade sou mwen ki nan tyèlsi Epi ou pa vle pran te paw lan pou desann pil vant ou an e pa fòt mwen. Dakò? Paske ou pa ka gade sou mwen m pa yon rata laboratorio. M pa vini pou moutre w chak jou map pran l. Pafwa lè m te konn fè live kote map pran te an li te konn byen itil mwen paske nan moman an m bwè l tout bon. Ou konprann? Men apre sa pou m ta di w mwen menm mal pran l. Menm lè bon m genyen youn la ke m fè m pa janm bwè l. Sa vle di kòmsi avèk medikaman m pa vrèman kòmsi gen konsa otomatik nan kò m pou m di kèt m pral pran l. Sa vle di pa fè sa, pa gade sou moun. Te a bon vrèman. Malerezman pou nou e sou mwen n ap gade ki fè nou pa vle achte te an paske nou di vant mwen gwo kòman m ap fè vant te an. Men m pa bwè l chak jou. Men si w achte l nan men m ou ka bwè l chak jou. Malerezman, m pa ka konvenk nou nan sans sa. E sa a wi, nou toujou bezwen lòt moun pou ki konvenk nou. No! Konvenk tèt nou pou kò nou. Mwenm lè m te antre nan TLC, e pa moun non m te kite konvenk mwen. M just tande, epi tou, mwen pran enfòmasyon epi m ale, m antre ladan. M pa t gen tout enfòmasyon yo. Pandan m ap di nou sa, m pa t gen tout enfòmasyon. M te antre nan ti kras enfòmasyon ke m te gen. Pa fè sa! Nou rete 10 bòn minit. Se te avèk nou Johanne Guercin avèk emisyon Edou Salout. Se avèk anpil plezi, onè pou m la ansanm avè nou aprè midi an pou m pataje e bon e konesans avè nou, ide e sou koze vaksen an e pi tou pou peyi Dayiti nou fò nou priye anpil paske nou konprann jan bagay yo ye an kidnapin Tout lajounen, nou gen frè ak sè nou, konpatriyòt nou k ap pèdi lavi yo pou granmesi, e genyen menm ki pa menm gen kòb pou yo peye kidnapè. Donk, ann priye, ann fre men fòt. M panse nou menm nan dyaspora a, fò n ta fè yon, fò n ta leve kanpe nan sans ke nou fè yon dèy nasyonal, yon bagay, yon bagay si, yon bagay, yon bagay pou ki yon senbolism pou peyi Dayiti. Paske, mwen panse si nou te planifye l byen, ok, jounen 7 fevriye la, nou ta sipoze tou de blan avèk, e m pa konnen, tou de blan, kòm tou lè moun gen avèk balèn, yo entèprete l, m pa konnen, donk nou ta sipoze tou de blan, epi m pa konnen pou nou ansanm, Pou nap pale de peyi nou menm ki jèn pou nap pale de peyi pou nou wè kijan peyi nou an menm ke nou nan lòt peyi men e li menm ki rasin nou kòman nou te kapab sove l paske se pa posib pou peyi nou an nan tou konsa sa fè dè zane donk Tousen Gaspner bonswa donk mèsi paske ou konekte pataje live lan pou mwen tou donk li pa li pa nòmal pou peyi nou Sa fè dè tan dè tan pou li nan eta ke li an. Donk li trè trè e zenpòtan mezanmi pou nou fè efò pou nou wè kòman nou te kapab ede peyi nou e tire l nan twou ke li an paske Se ansanb, men fòt, avèk men fòt nou kapab fè anpil bagay, avèk tèt kole nou kapab fè anpil bagay. Ke nou rete sou tiktok ok, nou strese, nou ka destrese nou wi, men n pa ka fè vi nou n ap destrese tèt nou, fòk nou fè yon maraton sou tiktok. Fò n fè maraton sou Facebook, sou Instagram, sou Twitter pou peyi nou tou. Pou n kapab ensite lòt moun kòmsi li toujou pi fasil pou wè moun nan yon kouran kote ke l ap denigre tèt li pase pou l nan yon kouran syantifik, yon kouran kote pou l ap reflechi, pou l wè kòman l te kapab etire Ayiti nan twou. Li prefere di w, a, peyi sa l pa p janm chanje. Donk yn fwa kel di sa li pi alèz poul t joli. Paske li pi fasil pou di al pap chanje ke di ket men. Kotem ta manyen peyi an la nou peyi an telman malad ou pa wè kote ou ta manyen. Men si di si sa di ka am nan sante banm manyen bran sante ou nan sante ann regroupe nou nan bran sante. Lot bagay ki genyen tou ayisyen toujou renmen nan konpetisyon avek lot ayisyen. Donk moun nan, li toujou bezwen mete li pi fò ke entèl, e li mèt e senyè. Donk sa a ankò fò n ta an ti jan etire l nan nou pou nou enb. Donk ankò, sa m te vle fè nou konprann, e avèk diplòm sa a, m pran l, e pa pou m, e pa kòmsi li pa pral moute tèt mwen pou m santi m plis pase yon moun. Paske nou konnen sosyete an se yon sosyete de meritokrasi. Sa vle di, ou travay. Ou goumen, yo ba w respè, yo di w men sa w merite. Donk, sa se yon senbòl de merit, de sakrifis. Donk, si mwen mwen kapab genyen l, byen ke chak moun gen chemen yo, ou kapab genyen l tou. Gen yon diplòm, gen yon mastè, gen doktora, sa pa vle di w plis moun pase yon lòt. Men se yon gras Bondye fè w pou kapab aprann, pou kapab ede moun, pou kapab sèvi moun. Donk, toutotan ou ka sèvi moun, di Bondye mèsi. Paske, di Bondye mèsi, mèsi, mèsi paske e ou menm ki nan plas pou sèvi moun. Paske li, li pa fasil, li vrèman jenan lè se moun k ap ba ou. Lè e ou menm k ap bay moun, di Bondye mèsi ou mete m nan plas sa pou m kapab sèvi. Pa mete w plis pase yon lòt paske li pa gen. Toujou ankouraje yon moun ou wè ki vle al lekòl, ki vle fè efò. Pafwa gen moun ki ta renmen men malerezman yo pa gen posiblite. Men ou gen dwa pa ka al nan yon ekòl pwofesyonèl, si se ti kou ke w kapab pran, ou kapab fè l, fè l. Paske m te, m gen yon lòt diplòm ankò, se pou sou afè e teknik bankè. Ok, mwen te pran l nan peyi Chili, m pa travay sou li. Paske a lepòk, lè ke m ta pral travay sou li, jan m te di nou an, e 3 zan e m te fè l lib pou m te jwenn papye ki di ke ki sètifye nan ekivalans Reto Filo ki se Qualto Medio an, m potko genyen l prè. Donk aprè m vin travay nan sant de sante. Donk epi m tou al etidye. Men avèk sa ke m te, ti kou sa a m ap di w lan, m te gon kondisip mwen Kolanbyèn, donk nou, nou te konn al nan kou ansanm, li travay sou li alèz. Sa vle di, Ou gen dwa pa ka al nan inivèsite, ou pa ka, ou pa gen mwayen pou sa. Ou pa ka al nan yon lekòl pwofesyonèl dezan edmi oubyen twazan, tan l ap koute w lan. Ou kapab pran ti kou ki ap dire yon mwa edmi, de mwa edmi, l ap ede w avanse tou. Dakò? Donk, nan sans sa m di w, chak fwa Bondye ba w opòtinite pou w gen konesans, sèvi avè l, pran l. Pa pran l pou imilye moun, men pran l pou sèvi moun. M di nou mèsi paske nou t ap tande m. E pa bliye Courtoisie Visa Service ap anonse nou ane 2021 sa pa genyen pa genyen e lè pou n pran randevou pou viza Etazini. Men genyen pou e 2022 te gen pou janvye an li fèk fini e sistèm nan poko reyabilite men yn fwa ke sistèm nan reyabilite map fè nou konn sa moun ki enterese pou n kapab vin pran lè nan e koutwazi viza sèvis m di nou mèsi map fè nou sonje koutwazi viza sèvis li son li la pou l fè nou, pou l ede nou fè demand lan. Nou pa yon gwoup ki pral di w nou pral ba w viza. Non, nou pa konsa. Nou ede w, se yon sèvis. Yo kapab ba ou l, yo gen dwa pa ba ou l. Donk, e nou eksplike w, e teknik dan, e pou fè antrevi an, nou eksplike w tout sa trè byen, nou eksplike w ki sa pou fè tou, e ki taktik ou ka anplwaye pou ka jwenn chans, paske si w gentan peye 160 dola ameriken pou randevou ki pa ranbousab. Nou tande wi, li pa ranbousab. Si se ton, si te yon, m te kapab di w se anbasad peyi da, se yon anbasad ayisyen, nou tap pete koken, nou tap di e vòlè yo ye, kòman w fè pran kòb la, yo pa ba w viza a epi yo pran l. La lè kòb sa pa ranbousab? Nou pa di anyen. Epi anpil nan nou konn ap di ke nou eske e lè w fin jwenn viza a, koutwazi viza touche. Non! Nou pa fè rakèt, nou pa di w n pral ba w viza, non. S on sèvis n ap ba ou, nou di w men, men, men, men, men kisa pou fè, men dosye, men dosye, men kisa pou prepare. Epi n ba w sèvis. Avan menm nou ba w sèvis lan, nou asire w ke kòb ou la. Paske nou pa pral nan relo aprè, ou dwe m entel, ou poko depoze kob dayè m rayi sa. Depo m fin travay se peye m. Ok. Se peye m. M pa nan, m pa nan pil plede relo pou kob, m pa renmen sa. E sak fè m evite prete moun kob. M pa menm genyen menm. M evite paske ou gen dwa fin prete moun nan kob lan, ou te prete l 200 mil wi, lè lap remèt ou l, lap ba ou l pa kota. Donk lè sa w pa wè kisa w fè ak kob lan. Donk m evite. Yo di w pi fason pou rete pou gen zanmi se pa prete lajan e pa manti. Paske m fè eksperyans lan deja, m pèdi yon zanmi m konsa tou. M pèdi yon zanmi m konsa. M rete konsa paske l te dwe m li pa t janm peye m, men m te rete la nan kò l pou l peye m. Jiskaske l peye m, nou pa t jure non lè m di w m rete la nan kò l non. Men detansantan m rele l paske m te twouve sa.

A chak fwa m jwenn opòtinite pou m konekte avè nou, m pa anvi ale. M pa anvi nan ale. Tout moun ki ta byen renmen pase bon Sen Valanten yo, pa bliye Diven Menyan pran sa sou 2 chèz. Bon bagay Diven Menyan. Dakò? Donk kontakte m nan plis 569 533 63 56 ou menm ki ta renmen Diven Menyan vin pran l lan men m. Dakò? Pranl nan menm wap jwenn li avèk yon pri spesyal yon bagay spesyal yon pri spesyal pou ou dakò pa bliye nou pran diven meni an nan menm nou menm ki renmenm pran diven meni an nan menm nou menm ki kontan pou akonplisman m nan ok meni men diplòm nan. Mete l tèt anba pou nou mete l anlè Nou menm ki kontan avè m K ap selebre avè m Selebre avè m avèk diven mid nou Meni Ashley nan men m Li fè sizè boul la M di nou pran diven Meni an nan men m Avèk yon pri spesyal Ou menm ki pral pase 14 fevriye avèk ti boubout ou ti mennaj ou Meni pran diven Meni an nan men m M di nou mèsi paske nou te branche emisyon Edou Salout Avèk nou toujou Johanne Guercin Emisyon Edou Salut. E merci deja m di nou bonne semaine e ke Bondye beni nou ke nou rete la dans la prière ke nou pran swen sante nou sonje byen vaksen an li vreman enpotan pou nou se yon tip de prevansyon se pa ke pou elimine coronavirus oubyen pou pa pran nan coronavirus sonje sa. Lè w pran vaksen kont lawoujòl, sa pa vle di ke w pa gen lawoujòl. Donk, konprann dimansyon an. E pa paske nou ale sou, nou gen aksè a rezo sosyal, ke nou panse ke nou se toutis, nou gen tout bagay yo, nou gen lasyans enfuse nan nou menm. Donk. Poze kesyon epi swiv e jounal anpil. Pa pa tande jounal epi ou entèprete sa w vle entèprete non. Se tande l epi pou konprann li pou kapab ede yon lòt frè, sè e ayisyen konpatriyòt, fanmi. Sonje si w pran vaksen an se pou pwoteje tèt ou, pwoteje fanmi w epi pwoteje antouraj ou. Konsa nou tout ap rete sen e sof E nou kapab viv pi plis tan pou nou kapab joui lavi. Paske lavi an tèlman bèl anfen. Pafwa ou konn rive nan sitiyasyon ou di bagay yo nwa. Men lè yo nwa konsa e jou l konn pral jou. Donk lavi an vrèman bèl. Pran swen sante nou pou n ka joui lavi. Donk kote ou ye an ou kapab di kèt men kòman fè mwen la. Donk reflechi, chanje may, chanje opinyon, chanje pozisyon. Pafwa se ide nou, se kòmsi kote nou ye, se jan nou wè lavi konn fè nou jwenn yon seri dobstak. Donk eseye chanje pozisyon, chanje may ou, chanje antouraj ou, lè sa petèt ke bagay yo kapab diferan. Donk m vrèman apresye sa ke nou rete konekte avè m pou bèl emisyon sa. Se premye sòti m pou mwad fevriye an e m vrèman fyè pandan premye dimanch mwad fevriye epi pou m la ansanm avè nou konekte pou m ap ba nou bon ti enfòmasyon donk tout moun ki an ayiti yo m ap di nou fè atansyon pwoteje lavi nou ok fè atansyon pa sòti gade anwo gade anba pa sòti oo mèsi cheri Alexandra Bondye beni w tou ma cheri. Pa sòti, nou konn jan peyi an ye donk fè atansyon, se youn veye sou lòt donk e se sa m kapab di nou epi pa neglije priye paske nou konnen Bondye kapab fè tout bagay kote nou menm nou pa wè ni anwo ni anba Bondye kapab fè tout bagay donk pa pèdi espwa w toutan w ap viv gen espwa w donk jan nou pa konn demen nou pa konn sa k pral rive Aprè 5 minit, aprè 10 minit, bon, bagay la nan men Bondye, annik lagel nan men Bondye. Nou di Bondye, mèsi pou sa, ke Bondye beni nou tout, ke Bondye pwoteje nou, ba nou plis imilite, sajès, lanmou, pataj, e pou youn lòt. Mwen renmen nou anpil, bòn semèn, se te avèk nou Joanne Guercin, emisyon Edou Salut. Dimanche 7 fevrier 2021 bye bye tout moun bisous mmmww sonje veye meni an bye mmmww bye bye Alexandra bye bye merci Toussaint bye bye. Tessica, Cynthia bye Merci paske nou te konekte Gario ou pa konekte ou fèm bay emisyon epi ou pa konekte Bye bye Ciao tout le monde M'pa anvi ale non nou tèlman nice Pwochen e pwochen dimanche yon moun ki ta renmen patisipe nou kapab rele nan plus 569 53 63 746 Ou bezwen enfòmasyon sou koutwazi viza sèvis? Pa gen pwoblèm WhatsApp plus 569 53 63